Pandan map pale avè n la jodi ki jou jodi a e madi ki se 9 me 2023 la polis nasyonal dayiti anba lòd Frantz Elbe nèg yo wete tout blende ki te anba a pretèkstan ke yo pral etidye yon lòt estrateji pou yo vin a dotre plan doperasyon E an reyaksyon, imedyatman blende yo kite anba a, Manno ak tout ekip ti sòlda l vin nan lari a fè cho paske pa gen polisye anba a. Egzanp ki senp, poukisa yo pa t janm fè reyaksyon sa a depi semèn dènyè? Paske polisye yo te anba a. Sa di menm si ou te ka pa remake yon prezans konstant polisyè sou tout wout Matisan, men polisye yo te la. Yo te nan de pwen stratejik. Imedyatman blende yo deplase, Manno pran kèk ti sòlda li vin fè cho nan lari a epi tout moun kapab gade. Notre Haïti chérie. Ebyen koute, imajine ke tout resous nan polis la mobilize pou atake vilaj. M te gen yon ti enfòmasyon ki rive jwenn mwen epi m ekri sou paj mwen m di ke, Si la polis, si pèp la kite weekend la pase, li posib pou mouvman an kraze, paske Core Group, BINUH, e CSPN restavèk la, konsa m dekri l, yo pral mande pou wete polisye yo. Si n al gade sou paj mwen, n ap wè m te fèt, m te ekri sa, pou moun ki swiv mwen yo. Se paske m te gen yon ide. Men pa bliye m di nou, gen de nèg kraze vilaj pa bon pou yo. Gen de rapò t pap ka soti. Kraze gran ravin pa bon pou yo, gen de rapò t pap ka soti. Paske fòk gen done pou yo mete nan rapò yo. E si wal atake vilaj, kounye a, antre giyimè, gen inosan ki mouri. Byen ke m pa fin kwè gen twòp inosan nan vilaj, kounye a rapò yo pral ogmante, l pral pi bèl. S on peyi difisil. Ebyen koute, lapolis mobilize, e sesi e tèlman vre, nèg yo, premye jou a gen 3 nèg ki tonbe nan kan nèg vilaj de Dye. M te di n sa. E se te vre. Nèg yo tèlman te vle atake, pami tout kamera, pa egzanp kote w ap gade la w ap wè gon kamera ki nan tèt Izo, se anndan lakay li li ye la. Lapolis rive detui 2 nan kamera misye yo. Dayè m te bay detay kote misye plase yon seri de kamera. Sa vle di ke te gen bagay ki vle fèt. Marin rete sou lanmè a pandan yon bon bout tan. Pa gen ankenn travèse. La polis kontwole lanmè a. E sa te fè. Lò wè m vin di w ke izo nan vilaj la e pa blag m ap fè. La police gentan wè Izo anndan vilaj yo lokalize misye Ou konn poukisa map di sa yo la poum ka montre n sak ayiti a La police lokalize misye yo wèl anndan vilaj. Nèg yo paka penetre vilaj paske nèg yo mete yon pakèt pyèj atè a. Pami yo twou yo fouye. Dèyè lè nèg yo ap tire a la polis, se anndan kay yo rete epi yo pèse mi yo pou yo mete bouch zam nan deyò pou yo pete bal. M te pataje yon imaj sou paj mwen. Se youn nan bandi ki te nan cha blende ke yo te sezi te sou tèt cha a. Gon polisye tkey misye sou don kay. Nèg yo di pa gon mouch ki mouri vilaj. Pa gen pwoblèm. M kite sa la. Mentnan, nèg yo gen tan met tout pwen stratejik nesesè pou yo frape sou vilaj. Men le fè ke la polis gon jan l opere, malerezman, y ap tann yon lòd. Lè m te frape Frantz Elbe fò, misye fache, ou wè l te menm ekri nòt ap fè menas, misye voye ranfòse polisye k te anba a. Te gen nenpòt 5 a 6 cha blende disponib. Operasyon an tèlman te sou pwen pou l fèt, Ariel Henry ki te gen nenpòt 3 cha, Lakay li, sa li itil peyi a? Anyen. Yo pran 2, yo voye ranfòse ekip ki sou Bisantnè a. Ou wè tout bagay te sou sa, te sou fèt. Eske nou te wè yon ti pòs ke m fè, m te di ke lè Core Group e BINUH, m di Ayiti è dirije par le Core Group e BINUH. Nou sonje m te fè yon pòs konsa? Apre sa m ta pral di ke Yon te gen ti konsiy kap bay tout bagay sou kontwòl. Lè binu, pandan operasyon ap planifye, nèg yo nan lari, nèg yo atè a, paske bandi yo pa ka travèse. Lè ti solda yo sòti nan sèk la, yo kontinye al fè resèt, men yo pa an kantite. Se paske BI a pa fè travay li. Paske gen yon machin ki te, gen yon blende ki te sipoze ap fè va e vyen nan zòn nan. Li pa fè travay li. Men nèg yo pa ka sòti vilaj pou yo travèse pòtay. Tout zòn sa te steril. E sa t fè m te mande konsèy avèk chofè yo, avèk jèn jounalis yo pou yo pridan. Paske zòn sa pa t fasil. E se nan pa fasil ki fè gen yon towo ta pral tonbe prèske bò tele Ayiti a, a yon zam sou li, sou yon motosiklèt. Lapolis te vle atake. Premye bagay ki pral fèt pral gen yon, tanzantan gen yon reyinyon. E dènyè reyinyon nèg yo patisipe se BINUH ki òganize l. Menm ti bagay lan, bon operasyon, paske lè yo tcheke sou vilaj gen anpil timoun anndan vilaj. Pitit nèg yo. Epi moun BINUH ap plenyen pou timoun yo wè gen anpil timoun nan vilaj etsetera, yo ap evite domaj kolateral. Depi lè sa m di atansyon. Nou pran nan mera. E nou pran nan mera. Depi lè, wè depi lè m tande binu nan bagay la, m di bon. Nou pran nan mera paske nou pran nan konplo. Nou pran nan kout pa konprann. Ayayay. Dayò anpil wi. E pi. Ti plenyen yo kòmanse fèt, o bagay timoun nan vilaj etsetera, yo ap pran prekosyon pou evite domaj kolateral, sepandan operasyon ap kontinye, men, etsetera. Depi lè tout men sa yo, m kòmanse santi gen yon ti bagay. Ok. Sa vin fè menm polisye ki te gentan mobilize pou frape tanzantan yo ap wè si yo a fon bèk, yo kòmanse ralanti paske yo pa gen tout garanti ak san pou san. Gen 4 blende ki rantre an Ayiti la a, epi tout moun kòmanse. Bat bravo paske yo di bon yo pral ranfòse blende ki lasalin etc paske yè pa egzanp m fon tchèk tout tout zòn fò senklè map gade reyaksyon moun yo map tande ti bagay m gade bisantenè pòtay leogane m wè ke blende yo disponible gen gen gen de pwen stratejik ke m wè gen nèg ki ye ke m pa de m pa di men m wè kòm si kanmèm yo pa atake vilaj men yo atè a. yo atè a. Eben la sosyete ekoute. Eske nou konnen jodi an, pandan map pale avè nou la, pa gen ken blende ki nan zon bicentenè la. Yo wete tout blende, tout dispozisyon te pran, pozisyone, franti re nan seri de zon stratejik tout bagay sa yo tonbe pou mwen ap pale la son peyi difisil nan son peyi difisil paske janm de di nou te gen divèsyon ka fèt ki di ke mizo misye alèz li pa vilaj misye tann nan vilaj Paske gon, gon, gon yon pwòch misye di l ke si wap mouri nap mouri la, fò n rete la pou n konbat. Ou pa ka deplase. Donk misye fè va e vyen, vilaj andan, bon vilaj, lè n di vilaj lan, travèse rive nan Matisan 2, 4, etsetera, rantre, sòti, paske pa gen twòp presyon anba. Eben la sosyete ekoute. Donk, Izo pa t ka deplase. Gon lòt bagay ki vin prezante, lòt gang yo pa ka pote ranfò bay I nan vilaj, paske tout nèg oblije ap siveye zòn yo, Gran Ravin pa desann, Kanaran pa ka pote ranfò e gen anpil zam misye genyen ki nan men nèg Kanaran yo, lè gen goumen ke l te voye ranfò ke nèg sa yo pa gen tan retounen ak zam sa yo nan vilaj. Sa yo anpil. Eben la sosyete, malgre tout dispozisyon te gen tan pran, pa egzanp, m di w la, imaj sa pral konfime m ke misye anndan vilaj, e lapolis wè misye nan vilaj, yo wè misye anndan vilaj. Men gon mu nèg yo fèt pa fasil, menm si yo gen pèl mekanik la pou ta ede kraze, li pap fasil. Yo ap itilize strateji pou yo ta atake vilaj. Yo ap tante fè tèk bò wonn. E sesi e tèlman vre, m tap montre n imaj sa yo, m te di n ke efektivman, tout se gade wè nèg yo, bagay yo bloke, kounye a lapolis rive. sou Bicentenaire, yo desann anba, sa di tout zòn sa yo, se ale apre pòtay, sa di tout zòn sa lapolis te kòmanse gen kontwòl sitiyasyon nan perimèt sa yo. E pa gen ankenn moun ki te ka travèse zòn sa. Lapolis gen kontwòl la. E ben pandan map pale avèn la jodi ki se 9 mey 2023, lapolis nasyonal dayiti anba lòd Frantz Elbe Nèg yo wete tout blende te anba a. Ou konn ki lè blende yo desi... Bon m pa la polisye. Ou konn ki lè blende yo soti anba a? Frantz, sou jan m te di n sa. Frantz Elbe pa Dayiti non. Bon, gen de posi... Gen de opsyon paske fanmi misye la li ka vin wè l. Men m ap mande m eske nan kontèks la a eske se fanmi misye vreman l te vin wè sèlman? Enfo nou klè sou sa. E pa bliye, paske bon m di w, gwo pakèt bagay ki liye, moun ka fè analiz, li gen dwa pa fòseman sa, men an matyè d'analiz gwo pakèt bagay kou ka avanse. Yo leve blende yo apre deblozay ki pase yè kanapevè, kote yo ta prale pou chanje enspektè a. Byen ke m te eksplike n rezon an, Men atansyon, eske pa gen koyensidans? Paske, se menm enspektè sa ki vina, ki reveye mouvman bwa kale a, nèg yo ale yè pou yo chanjel. Jiskaske pèp la leve kanpe. Tande wi, pèp la leve kanpe. Epi, nan demen maten, ki donk jodi a, yo wete tout blende te pozisyone pou atake vilaj yo. Kisa n konprann? M ba w garanti, apa aswè a menm. Dayè, enfòmasyon m gen, gen yon machin ki rantre sou Gran Ravin jodi a menm. Sa vle di pa etonan dè demen, n ap kòmanse resevwa plent moun yo kidnape ankò. Kisa n konprann? Ou pa wè premye bandi a e nèg k ap dirije nou yo? Eske n pa konstate premye bandi a, premye chèf gang nan se moun k ap dirije nou yo? E desizyon sa pran tou, se apre vizit Elbe a Nouyòk Ozetazini. Eske vizit Elbe a te vini sèlman nan lide pou te vin wè fanmi l? Oubyen se te yon vizit pou l te vin pran lòd? Nou pa konnen, n ap kesyone. Paske Elbe misye pa t Ayiti. Misye vle vin New York. Eske nan vizit misye New York la se ton vizit pou l te vin wè fanmi l ou byen se ton vizit gide? Son lòd ke l te vin resevwa. Ah. Tout se rezilta mete fatra sou tab la.